Bonjou bonswa tout fanmi Demyèx TV yo kòman nou ye espere tout bagay anfòm pou nou malgre pwoblèm difikilte ensekirite nou ka di pou moun ayiti yo jan bagay la ye janl t toujou ye depi dè tan menm espere tout bagay anfòm pou nou e jodia a la nou parèm ansanm avèk nou chakave nan lamanjay la yon bèl bal aswè a la menm si ke lè entèvyou a ap lage a nou ka di bal la ap gentan lap fin fèt menm se pa sa m tap tou di nou vin nan bal la. Vin enjoy nou nan lamanjay, se pa sèlman nan bal la. Ap gen lòt pwogram ankò, lè n bezwen manje, anpil lòt bagay, vin pran plezi nou, gradyasyon, anpil lòt bagay ki ka fèt la, resepsyon. Ti manje, manje, manje nòmal. Epi manje ayisyen ankò menn. Wi. Bon bagay. Bon bagay. E, nou pral fè yon bon ti pale wi Chami, kòman w ye? Anfòm, anfòm, anfòm, anfòm. Tout bagay anfòm? Tout bagay anfòm.
Bon m pa bezwen mande w prezante w paske nou tout konnen Richard pase de prezantasyon, li toujou pase nan Pil-Tè vil prezante l kiyès li ye, bon nou pa bezwen poze kesyon sa a. N ap antre dirèkteman nan kay. Richard ba nou non pa e lè wap lè w tap fè kay kòman w te fè entegre ti Claude pou w te paske w te gentan yon ma yon maestro maestro nan yon gwo djaz ki se Carimi epi w ou just bay e e ti Claude chay sa antanke maestro kay kòman w te fè sa misye pa menm fè misye konfyans. Fòm di w ke tranzisyon sa te pran yon ti tan fòm di w ke tranzisyon sa te te pran yon bèl tan paske e m pa ka di yon bèl tan alò pou mwen menm mwen gen konfyans. e li te pran ti tan. Men, m ka di w ke lè Ti Do te kòmanse travay avè m, sou yon mwa edmi, m te gentan wè ke misye pi pral vin pi bon pase m antanke mayestwo, paske misye gen yon konesans ki deja avanse pase m. Nan ki sans m vle di w sa? Se ke anpil moun pa konn sa, Ti Klod se yon nèg ki etidye mizik, se yon nèg ki al lekòl mizik, se yon nèg ki al lekòl pou l fè son. So misye konn sa lap fè a so li te gentan konnen ke misye ap pran avans anlè. So lè moun gade se yon mwa edmi mwen misye ap konekte pou kontni misye ap fè tout bagay pou kontni mdi a ok konn sa k rive e El Chapo se yon nèg ke ki nòmalman bezwen ke yo entegre misye davantaj men fò misye pran djòb Maestro. Men pandan 2 album sa ou pa gon pa gen youn nan mizik ou menm ou met solo menm? O wi wi wi gen gen gen gen gen plizyè mizik nan 2 album nan m jwe e. E nou fè yon pakèt nou fè yon pakèt solo sou sou premye albòm nan. Sou dezyèm albòm nan m fè yon sèl solo dayè. Yon sèl solo m fè, se solo Jije m nan. E men apre sa menm Ti Claude fè prèske tout solo yo menm. Mwen pa prèske fè solo sou albòm nan. Epi m toujou, men se mwen ki fè pwodiksyon mizik yo tou. Mwen fè pwodiksyon mizik yo. Men solo sa yo, solo yo, touch yo, se mwen fè l mwens fwasi sa a. Misye travay plis davantaj zòn nan sa. Men eske jiska prezan nou satisfè? Bon jiska prezan misye son bèt li ye paske ti klod kote m kanpe a la se ti klod k ap fè son djaz la la. Ok nou tande l la, nou wè poukò moun ap tande l la. Wè misye, misye, misye trè bon e pou mwen menm menm m konnen se san sou san m pa gen, m pa gen pou m, m pa gen pou m e regrèt sa chwa sa. Ok.
Nou pral fè w pale de kansè ansanm avèk koupab. Ok. Siksè kansè e pa rapò avèk koupab. Men, m twouve mwen menm, moun yo ka wè l tou, ou plis jwi kansè e sou sèn ke koupab. Èske sa pa deranje w? Non, l pa deranje m. Konn sa k vin rive? E m toujou ap esplike moun sa. Lè m t ap fè kansè, Rutshelle pa t gen djaz. Rutshelle se yon atis ki te konn ap jwe, li jwe yon lè pou kont li la avèk yon djaz, li jwe pou yon lè pou Caroline. Li pa t menm bagay avèk ak Kadila Madejine ki chwazi yon gwoup. Bon jwe pou yo book anpil menm jan avèm. Sa vin rive? Siksè mwen menm avèk siksè Kadilak avèk Medjine fèk monte apeprè menm lè. Yo fon ti derape, mwen m lage albòm nan epi nou take off konsa. Sa k vin rive? Nou toulède nou gen demann. So sa vle di ke pou yo book, pou yo ta book sèlman Bedjine pou l vin jwe avèm, li difisil paske se Kadilak ak Bedjine k ap jwenn yon kote. So lè m ap jwe, l ap jwe anmenmtan. So se sak fè ke anpil fwa l difisil. Men, eske m pa jwi de siksè mizik la? Non! Lè m jwe mizik la, eske tout moun pa chante l? Non! Eske Kadilak a Bedjine, lè l jwe mizik lan, yo pa jwi de siksè? Yo jwi de siksè. Se vre ke li t ap pi bèl si m te ka jwe davantaj avèk Bedjine, men pa bliye Bedjine li fè wout li avèk Kadilak. Sa vle di ke tout kote Kadilak jwe, li la. So gen de lè m ta. Li ka fè Bedjine vin jwe sèlman men yo pa jwe separe. So pwomotè a vin, li vin kote pwomotè a plis kòb pou l pran Kadilak, Bedjine, Band lan pou l mete avèk Kay. Ou konprann? So, e sitou se 2 moun k ap mache kounye an, sa vle di ke lè 2 djaz sa yo pwomotè yon pakèt kòb, pwomotè a ap pito fè youn paske menm youn nan ap plen kote a menm jan. So, so gen 2 kote ke se pa menm istwa. Sa vle di ke se vre ke sa. you know, diminye sou sa ke mizik lan te ka fè, si m te k jwe avè l davantaj, men m oblije respekte sa l ye a. Men, sa pa vle di ke mizik la pa fè siksè ke li te sipoze fè. Non, se pou siksè l fè l. An pasan, m remake, sa se remak pa m, m wè prèske Kay ap swiv pakou Carimi an. Eske se paske Carimi avèk Kay gen menm manadjè oubyen pwodiksyon an? Sa k ba nou, sa k bay pèp la rezon an? M panse ke gen 2 bagay ke ki benefisye. M panse ke m benefisye de non ke m ye a, sa se klè. Men m benefisye tou de ti management la. Sa se klè. E, epi mizik menm. Mizik nou, jan n konpoze mizik yo, kote n pwale yo. Tankou la menm, m pwal fin fè Kanada, m ap fè, m ap fè Gwadloup, m ap fè Guyane, m ap fè Beljik. Nap fè la Ouland apre sa nap fè Paris so ko vlel ko pa vlel e nou k vreman benefisye de mizik lan men o su de se su de management lan. Ok la nou pral pale de fòmil kote ke gen anpil djaz ki gen 3 4 album men nan kay nou retwouve chak album yo ou rejwenn non sèlman goal men jenès la nou jwenn e pa menm bagay kòmsi ou mache avèk tan an menm. Ba nou pa pale avèm sa menm kote pa gen anpil moun ki konprann sa wap di a. Kote fòmil sa sòti menm? E youn nan fòmil ki egziste se paske mwen menm m son nèg ki pa tande mizik ayisyèn sa. M son nèg ki vreman pwize mizik mwen nan tout kote. E si w ka wè l, gon pakèt rapè ki zanmi m, gon pakèt nèg konpa ki gen pa gen rapè. Mezanmi so mwen open tèt mwen avèk diferan bagay kom si ou ka wè ke se Baky ke se Wendy ke se
Trouble Boy Trouble nou konn youn lòt men m pa gen relasyon ke m gen a Baky a avèk Trouble gen diferans ke se Big Fa e kyès ankò bon Roody Roody mwen menm a Roody avèk Kenny se konsa n ye so lespri m pi ouvè. Alòt tandans. E se sa ke gen anpil nèg ki pa renmen fè. Paske ou konprann lè yo mete yo la bon ki stil yap fè yo pa konn kote yo ye. Mwen menm m son nèg ki ouvri lè w tande album Kaï lan ou di kèt li fre li fresh paske li gen plizyè stil li open. Enben se se menm jan an sa vle di ke aranjman yo m asire m ke lè m fè aranjman yo ke m atenn yon gwoup ki petèt pa tap tande yon de seri de lòt djaz. So m asire m ke. Menm flow mizik yo, jan mizik yo fèt yo se konsa l fèt. Sitou tankou lè m ap tande spesyal la menm. Spesyal la se ti Claude menm. Se ti Claude. An pasan mwen pale a fanatik yo kilè m pa konn y ap kite mizik sa mwen pa bay videyo a.
Tande gen ou gentan pa konn sa gen 2 mizik mwen fin fè videyo. Ok. Men fò w konprann yon bagay lè djaz la ap mache byen san rete. Kouri lage tout video epi m fè 1 an epi tout bagay gentan pase sou mwen l pa bon so video chita la tankou nou pa moun ankò fèt e nan pale de sa wè nou pa moun ankò ap fèt map fin fini l map fin finalize l e spesyal nou pral sot spesyal paske m panse fò ti pèp pase e toutouni map fè l tou so se pa ke kòmsi m pa anvi fè mizik yo men m kite yo la m konnen m pral lage yo o fur et à mesure avan sa mwen pral lage a m pral lage youn m pral lage ankò. An septanm ou wè li pi bon konsa li kenbe momentum. Ok poun fon pale de kay ansanm avèk enposib nou konnen te gen yon tan lè sa li pat kay li te ye nou ka di se carimi ki tap te kòman te ka dil ki tap jere men sa men sak te rive e carimi nation publishing ki te sipoze carimi ki te pou jere enposib men fòm diw ke. Se te vreman nan debi a se te mwen menm avèk Fito ki te biliv nan sa. Sa k vin rive se ke Carimi vin kraze, men mwen menm avèk Fito n te toujou gen bon relasyon paske Medjy se konsa l ye avè m, Kafi, nou tout management team Enposib lan, se lakay mwen nèg yo vini pou anrejistre album. So, m kontinye e m soti, nou soti. Album Impossible lan sou No Calumination Publishing wap wèl li soti sou No Calumination Publishing e ki soti de nou menm spesyalman sa vle di mwen menm pèsonèlman m'envesti kòb mwen ti pito envesti kòb nan album kap mache a la non album ki te soti premye album ah ok ok ok ki te album Chay la ok ok premye album men Carimi pat egziste ankò so se mwen menm avèk Fito vreman ki envesti nan djaz so se sak fè ou ka konprann ke Koman fè se pat Carimi, lè Carimi te vin kraze se mwen menm ak Fito ki jere pwojè enposib la ki fè lè enposib soti tout moun pa konprann ke yo di kèt men se pa Carimi men se mwen menm ak Fito ki te anndan ki tap pwodwi konsèt la. Apa sa pou n pa twò rete twòp sou Carimi an, ki koz ki te, bon kòm te ka di sa, ki koz ki, kisa ki te rann. E grand prye retou a pat fèt e. O lap fèt lap fèt nou ranvwayel nou ranvwayel paske yo pat vle kenbe yon kantite de moun yo pat vle kite yon kantite de moun rantre nan sal la e yon carimi nou ta renmen gen 15 mil moun o mwen pou nou ta fè yon bèl retou so yo pat vle kite sa fèt nou pat ka pèmèt li men nap voyel pou oktòb. Ok nou pral fon pale de yon fenomèn ki gen la nan moman an la ki se Jimmy Danger men kap ravaje entènèt la nou konnen Jimmy Danger te fè pati de carimi pa vre? Pale nou non, kòman ou te fè entegre Dimy Danje nan djaz la? Monchè Dimy Danje son bon playback menn, gen anpil moun ki pa konn sa men Dimy, Dimy Danje son gwo tanbourinè li ye menn. Gen anpil moun ki pa konn sa, yo wè misye tankou yon lòt moun jodi a. Pa rapò jan li, pa rapò jan li vann tèt li yo ka di. Men misye son nèg, lè nèg sa ap jwe dèyè l lan menn, ann retire tout sa k genyen de rapò a Dimy k ap fè bagay but Dimy. Son gwo moman tanbourin nan ye men. Misye konn jwe, so lè misye vin nan djaz la misye tap jwe. Sim diw mpa sonje Jimmy m mantiw. Misye son gwo pleyè epi gen de nèg ki gen gen de nèg ki pa menm jan a tout moun yo pè di sa nèg te fè pou yo. Yo, misye son nèg ki te youn nan nèg ki edem avanse, se youn nan nèg ki pèmèt mwen sam ye jodi a. Paske misye te kwè nan mwen misye dim yo Richard, Wap chire la, wap fè sa, wap fè sesi, wap fè sela. Misye se yon nèg ki banm anpil konfyans nan tèt mwen. E jodi a menm kèt m gen anpil love pou misye menm. Menm jan misye toujou pale byen de ou tou. Men kisa t pral rann separasyon an? Lèm di w, m te konnen te gon ti pwoblèm men eske apre pwoblèm nan ou te eseye rele misye? Non men tande.
Tande, m pale avèk Jimmy tout bagay, sa vle di ke se pa ke m pa pale avèk Jimmy e. Separasyon e Jimmy an se pa ke yon separasyon kòmsi m di ke nou pap pale ankò, m pale a Jimmy yon lè konsa, nou pa pale menm jan nou konn pale a, men se yon nèg m gen anpil love pou msye, msye gen anpil love pou mwen e msye gon epòk ke li move l al Canada pandan pandemic lan, msye kòmanse show l la. Bon, chak moun fè wout yo, men se pa kòmsi m te di misye, yo, ou fout ou deyò, nan djab, non, sa te pa t sa l te di. Nou fè separasyon nou, bon, misye l ap pi bon mwen la, mwen menm m ap kontinye, bon pa t gen djaz. Men èske se vre lè misye di konsa, lè tès la ap fèt, mikwo l byen wo, men kou djaz ap jwe l, men se bagay lè l ap pale, l pa fè anyen, mikwo l desandi.

menm jan an pa ede men mizik pa dire menm jan an avèk entènèt paske mizik lè yo konsome l yo konsome l yo konsome l li pi fasil li pi aksesib so se pa se pa nan makèt pa nou an sèlman non nan makèt etranje a tou li konsa so lè kadilak a bedjine fò egzanp y a gon mizik epi kounye a ou ka wè kòmsi ou di kèt poukisa mizik sa pa dire 1 an mizik sa pa dire Se entènèt lan moun yo ap konsome san rete. Epi, si pa gen plis hit ki soti nan makèt, yo pral chita sou hit paw. Tankou mwen menm, album pa m nan, m santi kounye a jodi a ke ap epize li, ap epize li, ap epize li, m santi l. So, at the end of the day, ke w vle l ke w pa vle l, li pral, ke w vle l ke w pa vle l, l ap pran ti, l ap afekte band nou an.
Men, ok, m pa, e pa tout moun ki vle fè sa. Kòm si pale de lòt atis. Ou konprann? E li pa obligasyon.
Bon jan ou pale byen wi.
M ta renmen, paske m ta renmen ou banm yon diferans menm antre Pipo e Michael Guérin menm.
Li trè difisil pou m fè diferans sa, paske mwen menm m ap toujou yon ti jan bias sou Michael. E konsa gen moun ki panse kòmsi kòm gen kay gen vayb ke ap toujou gen konpetisyon, wi gen konpetisyon but m pa bliye kiyès mwen ye, m pa bliye kiyès ki fè m, m pa bliye kiyès you know kote m soti. E Michael, Michael se pa sèlman de mouche ke Michael ye, Michael se mwen menm tou anndan l. M anndan Michael, Michael anndan m tou. Sa son bagay ki klè, sa vle di ke. nan jan Michael ap chante a kou vlel kou pa vlel misye ap patisipe ladann paske lè lèm nan studio m di misye kòman pou l chante yon seri de bagay m fè misye sa vle di ke tout flo mwen menm antre nan misye so li trè difisil pou m di kèt m ta pito Pipo pase Michael paske Michael se nanm mwen. Nakel ap toujou Sam ye jodi an e jodi a m gen anpil respè pou misye nou ka gen ti ting hang ti bagay but Sam ye jodi a Michael you know m ka di ke jwe yon gwo wòl jwe yon gwo wòl ke Sam ye jodi a e jodi a m kwè nan tèt mwen bon pou lòt bagay ke m fè m pa kwè se vre men antanke pwodiktè ke w vle ke w pa vle misye te biliv nan mwen so kounye an. Ann pale de de vokal. Moun yo gen tandans paske Michael te nan yon jazz ki te nouvèl jenerasyon, nouvèl bagay, yo te yo te banalize kisa misye te ye. E jodi an, fwa ta Carimi ta kraze. Pou ou ka konn fòs pa kè l. E se toujou konsa e sa k domaj se toujou yon moun ki mouri epi ou sonje kyès li ye epi se menm jan an yon djaz kraze pwen. Pakel son nèg ki son chantè premyèman ki fran, son chantè ki gen yon pil fòs live e misye son nèg you know misye kove kou pave l. fè on non nan tout mache antiyè a jodi a. Pipo son nèg ki son fre chanteur tou, son nèg ke mwen menm msye sa w tande nan CD a se sa w tande live, pa gen manti nan sa msye son nèg ki fran. Petèt ke Pipo son lòt lekòl diferamman de Michael. Pipo gon lòt feeling ke Michael nèt. an tèm de jan ap jwe live men tou le 2 chantè yo soti se 2 chantè ki trè powerful yo ye yo men se 2 lekòl diferan se 2 lekòl diferan son lekòl m pa pral di ke Pipo son lekòl ansyèn jenerasyon non men Pipo lè w ap tande Pipo Pipo plis talan lekòl. M tap di w ke m panse ke Pipo ta plis yon lekòl Ti Manno, yon lekòl Zouzoul, pa m di Zouzoul Pipo pral si yon lekòl Ti Manno l ta ye pou mwen. Tandiske Michael yon lekòl bokou plis nouvèl jenerasyon, li ta malgre ke nèg yo pa gen gwo diferans laj men m panse ke Michael li menm li yon jenerasyon kote ke misye ap tande misye tap tande Alan Cavé misye tap tande Tantan misye tap tande malgre sa m panse ke vwa entonasyon Michael o de lèzane kap chanje an Michael vin trè powerful. Li vin bokou pi pawaful ke yon pakèt lòt nèg. So, li difisil pou mwen pou m ta di w kiyès ki pete. Tou le 2 nèg yo se 2 se 2 fran chanpyon, 2 gran chanpyon. Mwen di sa klè. M poze w kesyon sa, se yon remak m fè. Pa rapò tankou anpil atis lè y ap pale de chantè nan biznis la. Tankou dè atis y ap di yo mete 2, 3 e 4 chantè, dè fwa yo manke y ap pran kòmsi swa moun nan ki gen vwa rosiyòl, ou konprann? Li te ka chante, men. M wè, m wè.
Sa s on rans li ye. E m ap di l la devan tout moun. Jodi a, Michael fè pami de gran chantè k genyen Louis. Se klè, li fini. Sa s on, sa s on, sa s on rans, sa s on mantalite l ye. E s on mantalite pou montre ke, e, pa egzanp, si w pa chante tèl tip de mizik, ou pa gran chantè. Sa s on rans li ye. E m te wè, pa egzanp. E Tantan ki te fè yon entèvyou li te di ke e Gazzman pa yon chanteur de jenerasyon sa yo menm paske bagay sa yo absurd nèt paske se pa paske ou chante menm jan Michael Jackson ki sanble pou chante alèz se pa paske ou chante men kisa ou ta di yon nèg tankou Jacob Desvarieux ki fè tout vil nan karyè li Michael Guérin Se pa paske li ta avèm non, Michael Guérin fè plis ke yon pakèt chantè ke yap di ki pi gran chantè jodia nan le mond antye, sa vle di li reprezante mizik ayisyèn la nan le mond antye tout kote li pase. E nou fè bokou plis peyi pase tout djaz la ki nan makèt la jodia. Li klè paske misye konplè. Video konplè a, mizik love la vini baton li poul chante wo nou festival kòm si tout jan w mete misye m wèl li ba ou nòmal nan sans sa m di kèt m twouve ke nèg yo manke met yon aksan sou misye misye merite plis love misye merite plis bagay. Se konsa li ye, mwen menm m fè yon pakèt tan m ap pwodui mizik, m se yon pwodiktè depi lontan, fò yo te tann.

Ko vle ko pa vle l m pwodwi de mizik pou Carimi ki rive pi lwen pase yon pakèt moun. M pa t di sa fo.
Ok. Menm jan tou, nèg yo pwodwi de mizik ke Carimi pa rive. Pa egzanp, gen de mizik ke nèg yo fè ki rive an pwovens ke Carimi pa rive kote sa tou. Men, jodi a mwen menm, m ka di w mwen pwodwi pou tout kalite moun e mizik mwen an fè elòj jodi an wi. Apa Richie te pale yo toujou apa or li tap pale yo toujou a misye di yo si nou gen mete 3 producteur jodi a misye di fò Richard ladann so se kesyon de tan lap rive petèt m pa nan jenerasyon nèg yo m pi piti ke nèg yo men m panse ke li komanse ap rive. An pasan m tap fè yon diskisyon avèk yon zanmi epi lap pale anpalan de klas. 2 mizik epi carimi oubyen kay oubyen kay kay bon banm banm di carimi ok lò di richie lò di richie nan biznis la ou di yon gwo bagay si w fò a lo tout moun konnen bagay a sòti de la men mwen m te chwazi m di kyèt m twouve richie plis kòmsi m te ka di plis li plis nasyonal ke entènasyonal. Mizik li yo. Sa si m te chwazi l di l ke m santi kare m wè karimi rive pi lwen. Pwodiksyon rive pi lwen ke tout mizik, tout pwodiksyon yo chill nèt. Jiska prezan, o kontrè m toujou fè tout jèn yo k ap fè mizik yo, eseye rive nan kote karimi rive a la. Paske konbyen konpa avè l, karimi aprè tabou gumbo se karimi ki rive pi lwen nan tout djaz ki egziste yo. So, m ta swete ke tout moun ka fè chemen an tou l t ap trè byen.
Bon, m pa vle twò fè bouch la, paske m konnen fò w al repete. Ki dènye mo w t ap bay fanatik yo? Dènye mo a, mèsi anpil pou albòm nan ke nou download, mèsi anpil pou albòm nan ke nou mete nimewo 1 depi l soti a, e swiv mwen toujou e nou gen pou lage lòt videyo epi a la pwochèn. Mèsi. Pa bliye janm te dil deja la manjay la moun Santiago, diaspora kap antre pa bliye pa al lòt kote pou vin manje, pou nou pran plezi nou, gradyasyon, resepsyon tout sa li a se nan la manjay.